Platfòm Kayak Post.
Bonjou, bonswa tout moun. W ap swiv opinyon nou sou diferan platfòm Kayak Post yo. Se toujou menm plezi a. Non pa m se Elize Jean Baptiste, ou konn vwa sa deja. Nou kontan avèk ou menm chak maten dizè sou diferan platfòm sa yo pou nou kapab pataje ide nou, opinyon nou sou kesyon politik peyi a avèk ou. Jodi a, nou pral atire atansyon w sou plizyè pwen ki vrèman domine aktyalite a. E premye pwen ki ekstrèmeman enpòtan jodi a, anpil moun ap poze kesyon sa a. Resamman nou te fè yon emisyon, nou te evoke mesye sa yo ki nan konsèy pwovizwa la. Nèg sa yo ap touche, yo koute Leta ayisyen anviwon 10 milyon goud chak mwa. Dòk lè w pran 9 konseye prezidansyèl, nèg sa yo, yo koute peyi a egzakteman 90 milyon goud chak mwa. Pou yo 9 la, se 10 pa 9 ki bay 90, donk 90 milyon chak mwa. Mete sou sa, èske nou konnen ke anpil dirijan ayisyen yo, se nan otèl ke y ap dòmi? La n te fè referans avèk mesye ki yo menm nan nivo 1 KPT a, e kounye a la, Pa bliye peyi a pa sèlman genyen mesye ki prezidan yo, 9 prezidan, men nou gen yon panopli de minis, nou gen direktè jenero yo, nou genyen tou nèg k ap jere kesyon ògàn dekonsantre yo, nou genyen direksyon depatemantal yo, nou gen tout bagay sa yo. E depi se dirijan ayisyen nou konnen la ki fonksyone nan santre vil Pòtoprens lan, tout nèg sa yo y ap dòmi nan otèl liks nan Petyonvil. Bagay yo yo ekstrèmeman anpil jodi a. Èske nou konnen 90 milyon goud ke nou pale a ki koute mesye konsèy yo? Men si w ap pran lè minis, lè direktè jenero, si w ap pran e menm lòt nèg ki direktè nan ministè yo, ou ta imajine w, si w ap pran lòt enstans yo, Ou ta met tout sa yo ansanm ou pral di konbyen kòb moun sa yo anfen yo koute leta ayisyen. Nou pa genyen chif la egzat men ou menm ou ka imajine konbyen kòb moun sa yo pa mwa yo koute peyi a e pou ki rezilta. Pa egzanp, se yon nan ra peyi yo k ap fonksyone ou di ke ki ki enstans, ki kote ki bay rezilta. Si n ta di n ap touche kesyon edikasyon an, èske gon gon satisfaksyon nan kesyon edikasyon an? Ou kapab kesyone ki wòl on ministè kòm edikasyon, malgre nou konnen ke li enpòtan pou peyi a. Si w ta pran pa egzanp, kondisyon fanm, ki wòl on ministè tankou kondisyon fanm? Ou ta pran afè sosyal, donk afè sosyal la son gwo ministè li ye, li gen plizyè direksyon dekonsantre, FAES anba anba kontwòl li, m kwè PNCS tou anba kon on kontwòl li, CAES tout moun sa yo nèt yo anba afè sosyal e ou gen enpresyon pou wè ke e ou ka ou ka ap fè yon evalyasyon pou di monchè konbyen kòb ki genyen bidjè nan ministè sa yo. Lè w pran anviwònman, èske gen yon politik anviwònmantal? Lè w pran tou on ministè tankou tourism, kisa on nèg ki minis touris kounya li ap regle nan peyi a? Malgre peyi a pa rezime sèlman avèk Pòtoprens, e gen le gran nò jodi a la ki ap avanse, men eske yo pwofite de sa pou yo kapab mete gran nò la sou kat touristik lan? Ou te kapab tou di gran sid lan tou gen efò ki te kapab fèt, men ou wè pa janm gen efò. Donk lè w pran tout kad sa yo, tout ministè sa yo, tout moun sa yo k ap touche lajan leta, se prèske nad marinad pa vrèman gen rezilta pandan ke majorite moun sa yo se nan otèl ke y ap dòmi. E se la ke li grav pou peyi a, pandan ke popilasyon an ap kouri nan yon seri de katye pou bandi yo, leta ap kouri tou, nou pa bezwen pale w de palè nasyonal, depi kèlke tan la, menm sou Jovenel Moïse, palè a li pat konn gen moun ladan li, avan Jovenel Moïse mouri, Jovenel Moïse te gentan pat konn al nan palè nasyonal, jodi a se pi mal, pa gen anyen ki ap fonksyone. bò pale nasyonal. Donk si nèg yo ki la kòm dirijan, kòm leta, ki gen tout kòb sa yo nan men yo, ki genyen 2 polisye, 2 FADH, ki genyen tou 2 mèsenè ansanm avèk k ap ba yo sekirite, yo abandone yon seri de zòn sa yo, e kòman w ta vle pou popilasyon li menm pa abandone yon seri de kote tou. Donk leta li menm l ap kouri, sa ki vin fè tou tout biwo leta yo, tout ensyon leta yo menm tout ap kouri. Ann pran pa egzanp, sa ki te sou Chandmas yo. Enteryè, An n pran tout sa k te an Chadmas yo. Gen anpil toujou, gen tourism, gen komès, e afè sosyal. E m kwè afè sosyal li menm se pratikman se moun Kafoufèy yo ki anvayi espas la. W ap pran kominikasyon tou. Donk, depi se ministè Leta te genyen ki anba lavil la, yo pa egziste. M pa bezwen di nou tou pou kesyon antite UEH yo, pa gen inivèsite Leta ankò anndan peyi a, pa genyen. Ou konprann? Sa ki te Damien, agwonomi an, li pa la ankò, bon n konnen e Kwadèboukè nan men 400 mawozo, si nou pran tou anba lavil la kote majorite te ye, kèk grenn ki te anlè Avni Kristòf tankou Syanzimèn, tankou Inage, sa yo pa la ankò. Donk, pou ou menm ki pa konn reyalite a, pa genyen okenn biwo leta ki ap fonksyone anba ankò. Yo tout oblije monte nan santre vil Petyonvil la e anpil ladan yo se nan lari. Pa egzanp, m kwè gen yon. M pa konn si se Inage, Inage ap m kwè se nan lise Petyonvil ke yo fè kou kounye a nan Inage a. Donk kounye a leta ap chèche ladesant ka yon seri de moun pou l kapab enpoze li, pou l kapab chita, pou l wè kijan l kapab bay rezilta. Donk kòman yon leta ki fè ap kouri epi popilasyon an ap tann kòmsi menm leta sa pral anpeche l kouri li menm. Leta pou leta ap kouri. M panse ke fòk nou kesyone nou, gen twòp kòb kap depanse pou mwens rezilta. E peyi Dayiti pa kòmanse kraze kounya la, depi kèlke tan. E sak fè ke de nèg tankou Mateli, m pap janm padoun nèg sa yo. Ou wè Mateli, m toujou konpare Mateli menm jan avèk yon nèg tankou Jean Bertrand Aristide. M sonje Aristide, lè Aristide tap pran pouvwa, premye vèsyon Aristide la, m sonje m te tou piti. Men nan tout peyi a nèt, ou wè moun te gen papye fen nan men yo, drapo ble e wouj ap leve anlè, kòmsi se Mesi a kap vini. Se te konsa yo te resevwa Jean Bertrand Aristide. M sonje tout bagay sa nan tout katye nèt, lè Aristide ap pran pouvwa. Tout moun nèt kontan, bat bravo pou Aristide, tout nan zòn moun ap bale, moun ap voye dlo, bagay sa yo, pou yo resevwa Aristide. Men Aristide vini, epi pouvwa a tèlman pran tèt Aristide, epi li pa deside pou l te pou l te bay rezilta, e vwala, men ki kote ke nou ye jounen jodi a. E se menm jan avèk Mateli. Anpil moun ap di ke popilasyon an te te di yo pa bezwen entèlektyèl, ba yo vagabon an. Wi yo te di sa, e nou peye sa trè trè trè trè trè chè, nou peye sa trè chè. On vagabon toujou ret on vagabon. E Martelly se youn nan moun nou konnen ki mete peyi a nan sa, nan kondisyon ke li ye jounen jodi a. E Martelly avèk Laurent Lamothe se 2 nèg ki fè peyi a, ki ki patisipe nan pi gwo krim finansye peyi a janm konnen. E m panse ke listwa gen petèt lè gen dirijan ki responsab ki onèt, ki ap poze kesyon avèk nèg sa yo. Resamman la m kwè gen Leslie Voltaire ki te prezidan konsèy la ki te deklare ke se Martelly ki vin avèk gang yo se li ki papa gang yo non entèvansyon l te fè nan yon medya etranje, li te di sa, men kòman ke yon nèg ou fè dirijan epi wap pede plenyen pi mal pase moun kòmsi ki ta sipoze kòmsi nan plas ke ou genyen an. Donk, Martelly, misye rate opòtinite pou l te chanje peyi sa, menm jan ke m toujou di yon nèg tankou Jean Bertrand Aristide te rate opòtinite pou te chanje peyi sa. Popilasyon ayisyèn nan gen yon pwoblèm, ladan l. Lè kòmsi ou menm kòm jounalis oswa kòm direktè dopinyon oswa kòm lòt moun w ap denonse yon moun epi yo toujou kòmsi vin anfas ou paske w ap denonse yon lòt moun. Mwen m toujou di sa, kòm jounalis de karyè, d'eksperyans e m pa t janm osi pwòch on prezidan tankou jan m te pwòch Michel Martelly. Jamè. M potko janm pwòch on prezidan tankou jan m te pwòch ansyen prezidan Michel Martelly. M sonje. E m ap ba nou ti eksperyans sa a, Michel Martelly te konvoke mwen, te envite mwen nan otèl Best Western. Alepòk m t ap travay ankò nan Sinyal. Martelly te fè m vin kote l nan Best Western nan. E men m sonje se yon aktivite ki te genyen epi nou te tou pwofite pou nou fè yon ti rankont ladan l. Epi Martelly te di mwen, e se la m ap di w la tou wi, Moun ou panse kòmsi nou sonje nan emisyon m fè avan mwen di ke anpil fwa moun yo plis bò kote opresè la men oprime an ki prèske nan menm direksyon an yo minimize l epi Mateli rele mwen Mateli pa egzanp Mateli m te gen yon pase nan kesyon mizik avèk Mateli paske avan m vin nan kesyon politik E nan kesyon mizik te ke ke m te ke m te ke m te ye. Martelly te konn ap ban m kanaval pou m te jwe pou li. Lè m ap tradui albòm Bob Marley an kreyòl, Martelly te ankò ap sipòte m. Lè sa a potko gen Martelly politisyen nan nan pwojè tradiksyon Bob Marley la. Donk nou gen petèt on on pase. E sa fè jodi a lè kòmsi gen yon moun ki wè kòmsi w ap denonse Martelly, l ap di w non s on moun ke w pa konnen, ou pa dwe denonse moun nan e moun nan prè pou l di w nenpòt ki bagay pou moun nan. Alòske moun nan pa konnen ki rapò ke w te gen avè l. Men mwen m toujou di sa. Lèl saji de kesyon peyi sa, ou kapab pran pozisyon ke ou vle paske ou paka rete bouch fèmen. Mateli te rele mwen nan otèl nan otèl sa, Best Western, nou te fon ti chita, nap pale. Epi Mateli, m sonje Mateli te voye m nan kominikasyon nan ministè enteryè. Lè sa ki nèg ki te nan ministè enteryè, se te se te se te patnè a, patnè ki te nan OFATMA, on bagay, misye te direktè OFATMA, misye te vin nan minis enteryè. Men m te di Mateli m pap ka ale nan yon ministè pandan ke m ankò jounalis, la pa gen etik. Donk se se moun se se moun sa yo, se moun sa wi. Donk peyi a pa konnen eske gen jan de moun sa yo, eske jan de gen jan de gen sitwayen sa yo. Resamman la nan remaniman ki ap fèt pou majistra, yo fè apèl avèk mwen pou katèl meri Petyonvil. Eske eske bagay sa pa pale, li pa bezwen li pa bezwen pale tou. Yo fè apèl ak ou pou majistra Petyonvil. Eske kounye a nan sitiyasyon sa a, eske m ka bay rezilta nan Petyonvil? Defi an la, eske mwen menm m kapab leve defi Petyonvil pou kounye a la? Paske gen nèg ki vini, se kò yo ap foure, foure, pran pozisyon. Yo poko menm wè kijan y ap sòti, kijan y ap bay rezilta, epi y ap pran djòb. Ou pè resamman Fritz Jean kanpe kareman la, epi l ap plenyen. O men kiyès ki fè sesi, kiyès ki fè sela. On nèg, lòt ap monte pouvwa, ou te gen tout, konnen tout anje yo, tout difikilte yo. Kounye a nèg yo plenyen pase bouzen. Tout nèg sa yo plenyen pase kòmsi fanm ki pran kout ba nan men gason. Alòske, ou te konn anje yo, ou te konn defi yo, ou pa t janm mete w a la hauteur pou te rezoud li, pou te konnen ke men sa k ap tann ou. Donk, sa se ke, sa se djòb ke, sa se bagay pèsonèl, sa se djòb ke mwen menm mwen, mwen refize nan leta. Enteryè sou Mateli, epi meri Petyonvil resamman la. M tap pale de sa Martelly gon lè Martelly yon dezyèm fwa Martelly envite mwen toujou nan Best Western nan se la ke n te rankontre 2 fwa epi Martelly te di m JB gon kòb wi ki tonbe la ou gon jounalis nan radyo la k gon kòb nan palè a ladan nan men n wi alepòk kiyès ki te nan palè a te gen plizyè lòt wi men li te li tap fè referans avèk Esther Fatal. Li pat menm sonje non, se pata li di gon ti fanm nan radyo la, ki te nan radyo la la, ki anba nan palè a la, li gon kòb nan menn wi, al kotel. Donk misye te voyem alepòk pran on kòb nan men Esther Fatal. Men mte dil non, bon baka nèg dim konsa mal pran kòb nan men Esther Fatal. Dayè sak vin pase kounya la, map pale konsa, tout moun map di yo tout la, tout la, Esther Fatal la, Michel Martelly la, Ou konprann? Kounye a la, e, m di l non, li pa ka fèt konsa. Epi menm kote a vre, m pran telefòn mwen, m rele Esther Fatal. M di Esther Fatal, Prezidan Martelly di m ou gen yon kòb nan men w, konbyen kòb ou gen nan men w? Esther Fatal konfime avè m vre ke l gen kòb la nan men l, men kòb li gen nan men l lan, kòb la pa regade m. E konsa l te reponn mwen, yon moun ki te ap kolabore ansanm avèk ou menm, epi kounye a la ou ap echanje ansanm avèk li menm, pandan ke yon prezidan fò w rele l. Donk kounye a gen moun ki pral di, bon, ou te rele l pou w te jwenn yon ti kòb nan men l. Non, m te sèlman rele l, m te konfime èske l gen kòb la nan men l vre, e jiskaske tout bagay fini, kòb la fin depanse, Mateli fin ale la m pat janm konn konbyen kòb la te ye, m pat janm jwenn yon goud ladann e se bagay map pale nou de bagay enteryè la se te a yon dezyèm fwa kounya la nou te vin rankontre vin de kounya nou te tou vin pale de kesyon bagay enteryè la donk sa vle di moun sa yo ou wè a Esther Fatal e ou wè m fè referans avèl la sak fè map fè ti apwòch sa yo paske chapo ke m vin bay kounya la. Gen plizyè medya, anpil moun ap pale de, ou pase anpil medya gon enstabilite ki pa genyen, ki pa genyen. Men pandan ke moun ap plenyen kòm si enstabilite pa genyen an, men moun ke w ap eseye fòme an, moun sa ke w ap eseye kenbe nan sosyete a, moun yo pa konnen l. Jodi a la, gon pakèt jounalis ki te konn fonksyone ansanm avèk mwen menm, paske m ansyen nan domèn nan, anpil ladan yo vwayaje. E gen anpil ladan yo ki vwayaje, sa k fè yo vwayaje, se paske yo pa libelibè pou yo mache nan lari. Ou wè resam mwen la, m kanapevè, m sou machin mwen, m bloke, anwo, anba, m fè nenpòt 2 zè de tan nan blokis la. Nèk pake machin mwen, epi m pran moto, epi m voye yon nèg al pran machin nan anba pou mwen. On jou aprè, sa vin rive m ankò nan zòn nan, nan zòn wout frè. M nèk pake machin nan, epi m rele yon moto, moto a pran m epi m kite, m voye yon nèg, m ba nèg yon kle, nèg la vin dèyè machin nan. Donk sa vle di mwenm kòm jounalis, kòm nèg ki non sèlman ki fèt Petyonvil, ki leve, pe ki grandi Petyonvil, m toujou ap vwayaje, men m toujou atè a la, paske m pa janm janm janm janm nan pale sa m pa konnen, m pa janm nan manke nèg dega tou. Donk m toujou rete kwè, gon moman ki rive, gon seri de verite fòk nou pale yo, fòk yo eklate pou moun konprann chen an, chen kiyès ki chen an, chat la kiyès ki chat la, pou w ka konnen l. Paske moun yo gon entansyon, lè kòmsi w ap denonse yon moun, se paske petèt, li pat li te ba ou ou pat jwenn oswa paske ou pat jwenn nan men l ki fè w ap denonse w ap denonse l pou detwi l men non la fòk nou oblije kòm si n ap si n ap fon lòt sosyete fòk nou gade pou nou wè ansanm kijan nou kapab mete patisyon nou chak ladan l pou nou wè kòman nou kapab fè l donk m panse ke jodi an la e genyen Menm ribrik kesyon Martelly ke nap pale a, leta ayisyen olye yo pran on seri de nèg ki nan pouvwa epi nèg sa yo ap dòmi nan bèl otèl, poukisa nèg sa yo ki nasyon zini, lòt peyi yo, yo sanksyone, nou menm tou nou konnen ke nèg sa yo gagote on seri de lajan, poukisa nou pa pran kay nèg sa yo epi nou mete biwo leta yo ladan l? Wap wè kòmsi gon seri de dirijan ayisyen ki gen la, ou konn sa nèg yo fè? Nèg yo. Pandan yo sanksyone yon seri nèg ki te nan pouvwa, menm kay nèg sa yo, epi se nan men nèg sa yo yo lwe pou yo fè batiman an. Mennen ankèt pou wè konbyen kay Lamòt kite a Ayiti. Gade pou wè konbyen moun kap, kiyès kap dòmi ladan l. Gade pou wè kay Michel Martelly, Olivier yo, gade pou wè yo nan tout zòn yo pou wè kiyès kap dòmi ladan yo. Gade pou wè se pa menm nèg sou pouvwa sa yo kap dòmi ladan yo. Gade pou wè èske yo janm sezi youn pou yo mete biwo leta. Non. Tout kote ou wè yo nèg yo mete biwo leta, yo lwe l on pakèt lajan. Donk kòb la toujou rete nan menm nan menm menm kote a. Menm nèg sa nou wè yo sanksyone yo, nèg yo plen pouvwa la wi. Gon se de senatè la repiblik la ki sou sanksyon, depite k sou sanksyon la. Nèg yo plen moun nan leta k ap travay pou yo menm wi. Nèg yo te gentan fon travay, depi yo sou pouvwa yo vini epi yo nèk mete moun pa yo, jodi a nèg yo gen kontwòl tout leta. Men si leta pa enbesil, tout nèg sa yo al etranje, yo pè peyi a, yo sanksyone yo tou, pran byen nèg sa yo la, mete biwo leta, se moman ou jamè pou nou te fè l, jodi a la se nou menm ankò k ap lwe espas nan men nèg sa yo epi n ap fè nèg sa yo fè kòb. Nou konn ki kote Leslie Voltaire ap dòmi, nou konn kay kiyès li ye? Bon se li m konnen, se li menm ke m site. Tout dirijan ayisyen yo, yon seri de nèg ki nan sektè prive a, eben dirijan ayisyen kounye a yo se lakay yo y ap dòmi Petyonvil. Lakay yo. Menm nèg ki nan sektè prive a ki kite peyi a. Men n ti ankèt n ap konnen. Donk yon peyi li vrèman pa kapab fonksyone konsa. E m panse pou m fini jodi a. M pral bay yon rezon ki fè ke mwen mwen kite Zenith. Mwen kite Zenith, men avan m m bay rezon Zenith lan, m ap ban m fè yon ti pase pran RCH 2000. Jan m di an, jou sa yo nan entèvansyon m nan espas Kayak, mèsi anpil responsab Kayak yo ki ban m opòtinite a, m ap. aprann on seri de moun, moun kap swiv mwen, epi on bagay ke moun yo pa konnen, moun yo ap di kòmsi tout moun gen vi prive. Ou wè gon seri de bagay ou deside fè nan peyi a ou pa gen vi prive ankò. Ou deside jounalis, ou pral pa pale de moun, ou pa gen vi prive ankò. Ou antre nan politik, ou pa gen vi prive ankò. Jodi a pa gen moun ki pral di m la ok entèl gen vi prive l, non, pa gen moun ki gen vi prive, gon seri de bagay wap fè, ou pa gen vi prive ankò. Si w deside kòm si ou s on nèg ki pèsonèl gen vi prive, ret lakay ou nan ti chanm, jere afè w, gen yon seri de pozisyon piga w pran. Donk, e nan RCH pa egzanp, moun yo ap pale de enstabilite, ou toujou kite radyo, men gen yon bagay w ap soufri, moun yo pa janm konn anyen. Pa egzanp RCH, e gen yon frè m ki rele Watson Désir, Misye te anndan RCH epi misye fè apèl avè m, misye di, A, frè, gen yon pwojè la nan RCH la, m panse se mwen ki nan tèt pwojè a, Adèl Belizè ban m lib, libète m, nou ka, nou ka, nou ka fè yon bèl bagay nan RCH 2000. Epi m reflechi, m gade kiyès ki nan RCH, epi m di, ok, bon, ekip sa a, m wè se nèg m kolabore, nèg ki pwofesyonèl, m ka al ba yo yon kout men. Epi m rive nan RCH, m negosye avèk Anèl Belizè. Anèl Belizè ki toujou rele m ti frè l, jiskaprezan n toujou gen bon relasyon. Epi Anel Mize negosye yon kòb avè m, epi yon ti tan aprè, Anel Mize rele m, li di m ke madanm li ki se madan, madan Lamòt yon bagay konsa, li di m madanm li yon bagay konsa, mèt radyo a, li di li te mal negosye avèk mwen menm, gon lòt aranjman k pou fèt, fòk yo wè salè la alabès. Ou konprann? Donk gen bagay moun yo pa konnen, moun yo wè kòmsi ou sot nan radyo sa ou kite l, w al nan radyo sa epi moun yo panse kòmsi ou enstab. Men non, gen bagay ke nou pa konnen. E jodi a la fòk mwen di nou, fòk m eksplike nou li, pou nou wè kòmsi moun sa ki la, Elize Jean Baptiste, moun sa, li pa yon moun konsa konsa. Se yon moun ki sibi, ki soufri epi ki fè vi l, ki reyisi. Donk, Lèm nan RCH kounya la map fè map travay epi Alè Eliezer fin negosye ansanm avèk mwen menm on kòb epi on ti tan aprè l rele m li dim ke madanm li pat okouran de negosyasyon an e madanm li ap fè kòlè sou li bagay sa madanm li di fòk nou nou nou nou rebrase fòk nou wè sa lè la donk kounya gen nèg ki te deside rete men èske w panse on nèg tankou m èske ou panse m tap ka rete nan on anbyans konsa menm kote a m di misye ok monchè pa gen pwoblèm lòt nèg ki vle rete yo rete mwen m pap rete Donk men esa rele estabilite a, kòm si w nan yon djòb, kòm si la epi patwon an rele w la paske li te negosye avè w, madanm li pat la, oswa yo te yo vin nan kont kounya la epi se sou ou menm. Arnel Belizaire se frè m li ye, m kwè l nan ra yon radyo Jakmèl, m toujou pale sou radyo a e l konnen se wi frè m li ye, n pa gen anyen de mal. Se nèg m rele chak jou, m rele l lè m vle, m ka pale avè l lè m vle e l gen pou l pale sou sou platfòm sa. Paske platfòm sa yon ti jan diferan e m kwè ke responsab yo di ke yo pap kite nenpòt politisyen bay sa moun pale sou platfòm sa. Donk men kijan m kite RCH. Kounya Zenith FM. Men kijan m kite Zenith FM. Men kijan m pa nan Zenith ankò. Rony Colin se yon patwon ki trè djentlemèn tou. Yon nèg ke m apresye anpil, ki toujou rele m pitit gason l tou. Se yon nèg kòmsi menm lanmou an, m pwofite salye l kounya. E tout moun, anpil moun kòmsi, malgre, malgre, malgre Rony Colin, li te toujou konn di, ah ou gen yon ti san phtk nan ou wi. E se sa m pa renmen avèk Popilasyon sa wi dèyè mwen m pa okipe nou tou paske m konnen ki kiyès nou ye m sonje lèm rive nan zenit epi tout moun ap di w ok lèm kòmanse pale nan zenit moun ap di w se djòb se djòb phtk m vin fè se djòb jovenel moïse m vin fè e menm lè jovenel moïse vin mouri zenit vin pa tèlman la ankò menm moun sa yo yo pa di anyen non. Menm moun sa yo, yo pa di anyen non. Lè yap pale de Zenith kòmsi moun ki kraze peyi sesi sela, yo pa janm fè diferans pou yo di monchè ok gon nèg nan Zenith kòmsi la ki te plizoumwen ekilibre non. Mal nan Zenith, gon seri de nèg phtk k pat janm konn pale sou radyo a e mwen k fè yo pale nan radyo a wi. Yo panse yo patap janm pale, gen nèg map rele map fè pale sou Zenith lèm antre nan Zenith la, nèg yo di monchè yo pat panse yo tap janm pale nan radyo sa tèlman radyo sa kòmsi li te di di e tout moun te konn pozisyon Zenith. E se. On pwoblèm edikasyon peyi a genyen tou, tout direktè medya ak tout jounalis yo gen dwa kòmsi pou yo pou yon rejim. Etazini la Trump gen jounalis pa l, w ap wè chak Trump ap deplase nan avyon Air Force One nan, li gen med, jounalis medya pa l li mete ladan l pou fè entèvyou avè l pandan l nan avyon an. Men nou pa gen kilti sa, kòmsi pandan li la jounalis li pa ka kòmsi pou yon prezidan, li pa ka pou yon rejim. Son pwoblèm edikasyon ke li ye. Donk se tout tout dwa Rony Colin pou l te gon medya pou l di medya sa se medya opozisyon li ye. Menm jan tou te gen moun ki gen pouvwa pou yo di ke medya sa se medya pouvwa li ye. Kounya la m antre nan Zenith epi kounya la m ap m ap m ap fonksyone. Kounya men rezon k fè m kite Zenith, men rezon k fè m pa nan Zenith ankò. M ap fè yon emisyon setè nan Zenith. M te kòmanse jounal senkè di maten paske pa t gen sal nouvèl nan Zenith lè m vini epi m chita m fon jounal senkè di maten. Lè sa m te gen Fedline Ceide avèk mwen, avèk Celestin, Celestin ki nan Magic m kwè kounya la, siksè 2 pwofesyonèl près la ban mwen, Celestin avèk avèk Fedline 2 gwo pwofesyonèl e radyo sa sitou li ban mwen ke jodi a la nou vin fanmi, m felisite yo. Kounya la e m vin kite jounal la epi m m al m al fè yon emisyon deba toujou nan radyo a a 7 è nan aprèmidi. Kounya la Rony Colin. Se nan moman sa Senton, Denel Senton vin kite Zenit, Senton ale dirèkteman nan nan Karayib, nan Maten Karayib. Kounya la, Rony Colin bezwen yon moun ki pou ranplase Senton nan tren matinal. Kounya Rony Colin fè apèl avèk mwen menm pandan ke map fè emisyon 7 è a tou, pou m nan emisyon 7 è a pou m antre nan tren matinal. Kounya Rony Colin rele m lakay li, M chita, mwen menm, Rony Colin, Jòj Fòtine avèk Lunie Joseph ki t ap fè tren matinal la. Sa vle di m t apral fè tren matinal la ant mwen menm, Lunie avèk Jòj, Jòj Fòtine. Epi, m chita avèk yo nan lakou Rony Colin an, mwen di, A, majistra, m ta byen renmen ba w kout men an vre nan tren matinal la, men a lè sa, se lè ke m gen lekòl mwen.

Rezon an se paske yo te vrèman radikal, tout moun te konn pozisyon yo, ke m pa gen pwoblèm avèk sa, Jovenel, e mwen menm m son nèg ki pa renmen Jovenel tou men m te modere, paske pa gen moun k ap fè m konnen Jovenel Moïse te bon, Jovenel Moïse pa t bon, men m te modere, paske m pa ka ap jounalis, m ap joure manman yon prezidan, e se sa k fè Jovenel Moïse mouri, paske m prezidan, yon jounalis ap trete m konsa m ap arete w. On prezidan, on militan ap trete m sil lap banm souflèt menm jan Andre Michel tap trete Jovenel Moïse la map arete w gen moun kap fè fizye w men mwen m pa kriminèl m pap fè fizye w map arete w donk m te di ke se vre ke yo pat gen twòp tanperaman sa men m te di ke m patap ka twò kowabite avèk yo. Men se pa t sa k te rezon an. Rezon an se paske mwen te di ke mwen gen lè, m pral fè travay mwen nan lekòl mwen, m p ap gen tan pou m fè pou m fè pou m fè emisyon tri matinal. Kounye a, Rony Colin pa t kontan paske l te bezwen m ba l plis lè nan radyo a. E se sa yo ki ta pral fè m pa nan radyo a ankò. Kounye a Rony Colin te vin rele m di m ke si m pa ka ba l plis tan, nou p ap ka kontinye ankò. Epi. Yon semèn apre oswa yon de semèn apre, pandan m nan lekòl, mwen nan maten m ap travay, epi telefòn mwen sone, kiyès ki rele m? Se Lunie Joseph ki rele m. Lunie Joseph rele m, li di m ke majistra di l m pa bezwen desann Larele m. E men kijan m kite radyo Zenith. Donk, kounye a la, moun ou antre nan Zenith la, ou kite l la, epi y ap di w ke ou enstab. Men kounye a la, Zenith, m pa kwè l la ankò, men lekòl mwen an toujou la. M konnen gen anpil nan nou ki bezwen espas vedèt sipèsta a lepòk tout moun tap sou se radyo moun te pè pou bay kòb pou ta ladan nan epòk sa e ou tap ou pa tap jwenn anpil jounalis kap ka refize yon lè konsa a lepòk jòj a lini ap krache dife nan lè sa tout moun tap renmen antre nan espas sa e m tap rantre m tap enpoze m ladan l men m te chwazi espas lekòl la paske jodi a la li banm rezon radyo zenith m pa kwè l la ankò men lekòl mwen an li toujou la donk men kijan m kite zenith èske se enstabilite sa ye? Hein? Explikem nou menm kap rele de ranse radote pa pale sa nou pa konnen eske se instabilite sa ye? Ki chwa nou tap fè? M fè chwa lekòl mwen e menm lèm fè chwa lekòl mwen an m te prè pou m te toujou kontinye kolabore kolabore men patron mwen di a pa satisfè paske m bal twò piti tan epi li deside m di w se Lunie Joseph ki relem ki di m may sa di pa desann ankò donk kote stabilite a? Sak fè m vin avèk bagay sa yo map di map di sa yo? Paske chapo ke m te genyen kòm senp jounalis la, li pa chapo sa ankò. Kounye a, m son, m son politisyen, m son lidè politik, m gen pati politik pa m. Lè yon seri de djòlbòkè ap plede di kòmsi ou enstab, ou gen yon enstabilite nan radyo konsa a la a. Kounye a, moun yo pral di ok, bon ou vle pozisyon, ou vle dirije peyi, kounye a la ou gen yon enstabilite nan radyo, men yo pa, yo pa konn anyen. Epi, gen yon seri de bagay, yon seri de djòlbòkè pa konnen, epi y ap plede di w ou enstab, enstab, enstab.

Ou wè, ou wè sa map diw lan, e sèm di nou mgen bon relasyon avèk tout direktè medya, tout patron medya kotem pase yo mka tounen lèm vle. Rony Colin relem epi misye di, pitit gasonm fout studio lakay ou non, Zenith ap mete studio a lakay ou epi wap fè emisyon an dirèkteman lakay ou, Rony Colin te pwopozem sa wi. Ou konprann? Wè Nicole rele m li di m an n ap tounen avèk aktivite yo men konbyen kòb m ap voye kòb la m ap voye kòb la m ap dekese materyèl m ap ba w tan kòb pou w mete stidyo a lakay ou epi n ap fè yon ti stidyo Zenith lakay ou ou pa menm bezwen soti desann menm nan plèn nan epi w ap tou fè emisyon an dirèk n ap ba w tout materyèl bon entènèt epi w ap pwodui. Donk men ki relasyon m te genyen avèk Rony Colin wi. Donk se pa kòm si an gwo ponyèt li mete m deyò oswa mwen menm tou m te nèk ale an gwo ponyèt bagay sa. Ou se an bon tèm, jourèm te di w lan, demwazèl la nèk rele m li di m sa. Men aprè, men sa Rony Colin te di m, pwopoze m pou m mèt yon studio Zénith dirèkteman anndan lakay mwen. Epi l te di mwen, Ap gen lòt moun, tankou si gen yon emisyon w ap fè ou bezwen moun avè w, l ap voye yon moun lakay ou nan stidyo a. Epi m te reflechi. Epi nou pa kontinye sou pwojè a. Donk men kòman l te ye. Donk pa gen yon patwon medya ke mwen menm m travay avèk yo epi m gen pwoblèm pèsonèl ansanm avèk yo. Chapo ba DG Rony. Donk, jodi a, se lè pou m di popilasyon an gen yon seri de medya, men pou ki rezon? Men pou ki rezon te ladan l? M pa t janm gen estabilite vrèman. M pa t janm gen estabilite. M te toujou pran de pozisyon m konnen ki bon pou mwen. E pa bliye tou m se yon patwon. M se yon patwon. Jodi a, gras a Dye, biznis ke m genyen, chans Bondye ban mwen, m gen senkantèn moun k ap travay ansanm avèk mwen menm. Donk jan patron media yo ap pale avek yon lot jounalis lap aksepte rete a mwen menm m pap aksepte paske lè patron ap pale avem lap pale avek yon patron parèy li tou sa vle di menm efè l kapab genyen poul pale avek yon lot jounalis la pap ka genyn sou mwen paske son patron m ye tou m pa viv de radio a m pa viv de radio m viv de konpetans mwen kapasite m de sa m posede de tèt mwen yon nèg kap viv de radio se vòlò w ye ou pral vann mikro kote radio ka bay kob.